Msye deplase. Li pa kab ale devan. Fanm nan rele msye a li di, sa se konplo nèg yo. Pa gen, pa gen asòti de la zo. Nèg yo pran nimewo telefòn madanm mwen sou telefòn mwen. Yo, yo fa fè pa yo, yo fè krè a madanm mwen zo. Nèg sa pa zanmi m vre frè. Kanmenm m ap vanje nèg sa yo.

Kèt mesye, misye gentan wè e fanm nan krele wi mesye. Piga bay sa fè misye fou non men misye gentan bwè gwòg bon bay pase men misye se loujou ap domine de fanm de sesi men. E misye wè kijan fanm nan ye e mwen menm misye di l pral marye a fanm mwen m pa fè lach mwen menm m pa fè lach. Fanm fanm bèdè manje fanm sa man oh fanm nan byen bèl byen anfòm byen gra oh oh. Vin nan bus si map jwenn frè a men m pa jwenn li bon m bay misye yon gwo love. Ah ou fè li saf soni li pa aprann li. Yo Madji Ah m deyè a wi menn. M deyè ou konnen gen kote m pa ka rive menn. Ah men ye san chalè wi boo m la. M ap tann ou a.

M vin ba ou men. On bagay ki pase lakay la bro. Sak pase la. Mon chè on ti fanm m kwaze sou Facebook. Fanm nan nou konn ap pale bay pale men nou potko janm rekonèt de vizaj bro. Kounya fanm nan chwazi fè m on surprise li di lap vin lakay mwen men. Epi fanm nan pull up vre, lè fanm nan pull up, pandan fanm nan ap vini bay ti konesans, ti chita pale, epi tou moman pou m al foubi bro, m tande baryè frape. Kès ka te rive?
Lè baryè frape, yon patnè m, ou pa konn misye? Men sa misye fè menm. Misye yo pull up konsa tou ou konnen ou gen kontwòl tout sektè ou ka konnen l tou ou wè sa m di w la non. Menm ke m pat kot nèg la frè m konnen m banm kontwòl misye m met entènè sou misye depi lè a menm.
Kounya misye pull up men e patnè mwen m avèk frè m nan men lè m ouvè baryè. Misye, m fè misye antre, misye konn vin lakay la deja. Lè misye vini, m wè misye sezi, men nan tèt, o m touye l. Lè m touye l, li di, o Nadin, pandan m kon. Fanm nan fanm misye?
Madan misye. Menm kote a misye kòmanse ap di fanm li pral marye, sesi, sela, on kip teyat. Mwen menm, m pa t konn fanm te rele Nadin. Lè m poze fanm nan kesyon, fanm nan rete bèkèkè l tou. Manzè bay nou chak on nou kenbe.
Wè.
Pandan bri bri bri frèm nan te nan chanm nan men misye vin gad sak pase lè misye pull up li fanm frèm nan epi tou mwen menm tou fanm nan e fanm nan tou. Shit sa w konn te fè a manzè menm jèn. Ah m pa bay vag non papa. Shit. Paske manzè yo epi tou sak dwòl nan istwa a bro.

Zanmi wap mete bag la sou kote ou jwenn bag sa. Achte m te achte l. Esa ye si fo kado. A e braslè koup yo ye. Fok ou di humm humm.
Kot sot braslè koup la. Braslè koup yo ye a vle di la a ti gason ap bo bagay sou moun.

Sa vle di m pa nan ligne sa ankò medam yo pa bon moun frè e bagay sa gen danje ladan e deja patnè a tap bay presyon deja lap pale lèd de madanm ni bagay oh nou pran madanm ni sesi ni sela ah pa bay madanm nan yon bobin li ye bro bobin nèg la pral marye frè ah maryaj zanera ka renmen fanm nan poul moutre yo mesi bagay li di li pral marye bon nèg la toujou enkyè a tout bagay lap pase madanm li toujou se pal. Anben devine yo anben e li k relem la wi baz li di lap tann mwen li gentan ap tann mwen bro sa vle di wè m menm m abiye la. Ou pa konn si e pa kèk plan yo pare pou ou. Ah m pa ka bay vag non. M'en se gra wi bro.
Ebyen e pa nan gra a pou wè e jou jou pi enpòtan ki gra a.
Ah antoulèka wapa li gentan ap tann mwen menm. Ou ka al nan wè bèlchè epi bèlchè a fè.

Mwen ta eswati men yon bagay la m wont menm m santi wont. Ah banm zo bebe m. Epat m pat mennen w lakay mwen nan lojik pou w te wè misye. Epi tou ah ann pa pase ann pa tounen sou sa cheri gade jan nou sot byen relax nou t ale a. Epi tou tou nan bagay sa boo. Ou konnen.
Fok m te gade paske m wont anpil franchman m wont anpil. Gade jan madanm mwen bèl lè w retounen sou sa menn w ap parèt lèd ou wè sa m di w la chouchoute. Wi je sè. Pwomèt mwen pou w pa tounen sou sa ankò boo. Ok.